Bonjou bons bonswa tout moun nan koman nou ye pa bliye pou tout moun ki moute ki poko fè jès la ki poko subscribe se poko follow li enpòtan jisteman pou jisteman euh, follow nou subscribe pou kapab jwenn tout diferent update ke nou toujou pataje ansanm avèk ou la guys e m poko menm Bon men m vin live net, moun yo konn depoze kesyon an, eske poza, bon gon moun ki mandan bagay m ka reponn li, gen moun kap mande eske poza leve pou Ayiti. Poza pa leve, dayè po- poza li pa leve pou pèsonn moun, men pa bliye ke dosye Ayiti a leksteryè se yon lòt bagay, euh, gon pwosè pou li tou, men poko gen, men m panse l ka pi difisil, nap pale de travel ban, euh, poko gen bagay sa, ok? Euh, e mwen te fon, gon moun ki te, ki te- chak fwa sa, chak fwa yon moun di yon bagay mal cheke, Gen de seri de moun ki di m Dionel, anbasad Ayiti a ap pran moun, se jan de choz. M gen lontan m pa tcheke anbasad Ayiti, paske pou de ki sa, mwen konnen premyèman gen, depi byen lontan gen desizyon ki te pran pou di ke, a mwen ke yo ta retounen sou desizyon yo, ke preske tout entèvyou yo pa p fè yo Ayiti ankò, se Bahamas. Èske ou pa konprann? So mwen, mwen pa janm ale preske sou e anbasad des Etats Unis ki trouve l an Ayiti. E lè ou ale ladan m te fon kou pwiske yo m jodi al fon gen moun ki te di m al fon kou dèy. An lè m ale nan seksyon imigran viza, m pale de imigran viza vle di viza pou ka vini sou rezidans bagay sa yo. E sa m wè se pwoklamasyon. Ok map map li pou nou pase la mwen nan anbasad peyi d'Ayiti e anbasad des Etats Unis ki trouve l an Ayiti. Lè w ale nan seksyon imigran viza, tèlman gen lontan m pa ale, m derekonèt paj la. Ok? Men sa m wè guys, men sa m wè. Men sa, tande byen an, paske fò m di sa, paske w konnen chak gen moun, moun pwen anba la. Lè m blabla plizyè moun ap di, Dionel, tèl moun di m tèl bagay. Mwen m pa nan pran sa moun di, konprann? M ale nan sous yo. Yo mwen di, Dionel, yo fè entèvyou nan anbasad, bla bla bla. Ok, pa konn. Mwen m ale nan sous, sa ki ekri, se li m konnen. Kapab toujou gen de ka esepsyon, petèt pou lè w ap pale de non-imigran viza, avèk imigran viza. Men sa mwen wè guys, lè m ale sou paj anbasad la, e m di w m tèlman etone, gen lontan m pa al ladan. Yo pale de consular operating status, ok, yo di, tande byen, consular operating status, stati operasyonèl de anbasad la. Yo di, Lanbasad des Etazini a Pòtoprens li an order of departure. Gen lontan bagay sa a m konnen li kou yo di yo an mode departure. Yo di rediksyon staff yo, abilite pou bay woutin konsila pou sesi, yo di rediksyon nan staff la enpak gen enpak sou abilite pou yo ta bay de sèvis woutiniye nan konsila. Yo di ke imigran viza yo di se sèlman de emergency case. Emergency case ke y ap pran se an de choz. Ou konprann? Si w ta montre enterè Lèzetazini, ekstrè ka, dè ka ekstrèmeman difisil. Yo di, anbasad Naso, e sa, e se sa k toujou ekri. Yo di, anbasad Naso has been design, dize, designated. So, anbasad Naso dezinye pou kondwi viza sèvis pou rezidan an Ayiti. E sa yo ekri. Naso. Donk, li toujou mentni. Ok, yo di ke anbasad Naso se la pou ki pral fè koze e tout sa, e sa yo di yo ki rele la, yo di akoz de kontrent staffing, yo di yo sispann tout sa n ta rele e request de imigran viza k soti nan NVC. Ok, yo preske pa pran bagay DNA. Ok, donk yo eksplike sa, donk se sa l ye. Donk toujou gen restriksyon an, e yo pale de pwoklamasyon ki soti depi le premye janvye 2006, ki efektivman entèdi yo emèt imigran viza pou 39 peyi. Se sa l ye jou jis jounen jodi a. Malerezman, m ta vle fè kè moun kontan. Ou menm si w gen randevou pou entèvyou swa pou Naso, swa pou Sendomeng, nenpòt peyi ko ye a depi w se Ayisyen malerezman, te mèt Kanada la, ok, yo rele w nan anbasad pou pou sa n ta rele imigran viza pou yo al nan entèvyou, pa gen wout pa bwa yo p ap ba ou l. E pa gen yon lòt Dionel, ou pa menm konnen. Yo pap ba ou l. Ok, de sa li. Ok, pou le moman e sa li. Yo pap ba ou l. Ok, paske nou toujou sou travel ban. Ok, that's the way it is. Nou toujou sou travel ban. E gen de batay k ap fèt pou sa. E n ap swiv, but nou toujou sou travel ban. La m pale de imigran viza. Se viza pou antre bouboun nan peyi a, ladan li, se viza rezidans, viza fiyanse tou se yon tip de imigran viza. Mentan pou non imigran viza sa yo rele viza touris, viza spò, li toujou bloke, men yo kap toujou fè de ka esepsyon ekstraòdinè patikilyèman nou pral nan koup di mond la, yo te bay wout pa egzanp si gen de seri de moun kap vin ak swa a tit de jounalis kap vin pran foto whatever, se de yap tou kapab fè de esepsyon spesyal pou moun, yo te di sa, sou moun wap vin nan koup di mond, fò yap yo ka pran de twa grenn moun esepsyonèlman ou konprann men pa gen sa se reyalite e pou tout moun k al eksteryè nan moman w la pou tout moun k al eksteryè donk si w wè yo di w gen entèvyou an malerezman wap pase wap vin nan entèvyou a pa gen anyen k ap soti lè m di pa gen anyen k ap soti a yo pa remèt viza e mwen te tande de ka de Kanada kote yo deny yo byenke yo pa ta sipoze deny moun yo fò n presize yo ta sipoze di yo pa ka remèt li yo kenbe l on hold pèsòn, menm, anfèt, advayzè ta ba ou si w al devan yon konsil ki lap di, yo di sou ki baz, bay la pa di deny, ok, yo di ke jisteman pou kenbe l on hold, ou pa ka deny moun nan, ok, e nenpòt moun yo ta deny m ba w garanti ou mèt kenbe l, nenpòt lè ou ka konteste deny sa, ou ka ale lajistis pou li, yo pa ka, yo pa sipoze deny moun nan, yo ta sipoze mete l on hold, byenke m konnen gen de ka m wè yap deny moun yo, e sa yap fè nan moman an la, ok. Carembelay e Judge Marc, oh yeah, E, e Jòj Mak sa fè lontan m wè gon Jòj Mak ki la wi. E gon moun ti di Mardi gen yon papa ki mennen 3 timoun pitit li, yo ba li viza nan US anbasad Sendomeng. E m pa konnen sa w ap di m nan la. Konbyen kout guys? M renmen lè moun yo ban m egzanp sa. Tankou yon moun ap di a gon papa ki mennen 3 pitit li Mardi a yo ba li viza. M pa konnen ki tip de viza w ap pale. Men sa w wè m ap, sa w wè m ap di w la la a, li ekri sou tout website, se de desizyon di gouvernement. Lè nou dim sa, mwen oblije di ki ka wap pale? Eske son bagay ki te fèt depi byen lontan ki te gentan apwouve? Sou ki baz? Paske mwen mwen dapre la lwa. Si se gouvènman, se Trump ki siyen yon executive order. Ou ka li l nenpòt kote, menm al sou anbasad la. Li di non li entèdi depi se nan peyi sa yo ye yo pa dwe emèt viza. Eske w konprann? So, se sa ki nòmal la. Se sa ki di. M pa konn si w konprann. M ap pale de imigran viza e pou gen rezidans. M pa konn si w konprann sa m ap di w la la. Men nan moun sa, mwen pran egzanp yon moun, m pa wè sa ki jan pou m reponn ou. Ok? M pa wè ki repons pou m ba w paske li mentni, li tout kote, li sou tout wèbsayt. Lè w ale nan Travel Doc se sa ki mentni. Menm menm menm egzakteman sou wèbsayt. Sa w wè la, si w al nan anbasad Sendomeng, nan nenpòt lèt peyi y ap toujou ekri l wi. Donk yon ofisye k ap travay, ou pa mèt tèt ou, Yon konsila, ou ka menm pèdi djòb ou. Se gouvènman an ki pran w pou executive order. Ok. So, lè yon moun di w, a m gen yon egzanp, mwen m pa, m pa, m pa wè sa pou m di w. Ok. Antouka, m pa konn nan ki kontèks li jwenn li, kòman l fè jwenn li, se an de choz. Men m ba w garanti, si yon moun jwenn yon bagay konsa, e, I don't know, sa ka rive lè w, lè w, lè w vin isit, ou pa, ou pa jwenn rezidans lan. Ok, donk se sa ki, donk se konsa ke li. Ok, an tou ka. Bon, an avanse non guys, an fè yon avanse, an fè yon avanse de preferans. E, men m konnen ke, e depi desanm, se desizyon m ap dou la, li antre an fonksyon premye janvye 2026, son proklamasyon di prezidan de la republik. Ok, li se ekzekitif. Èske ou wè sa m di w la? E se poutèt sa gen tout batay jidisyè ki nan moman an la. Li chwazi 39 peyi, 75 peyi menm li met travel ban nan. Se poz isit la li mete 39 peyi. Se yon enfòmasyon tout moun konnen. Ok, that's the way it is. Ok? E ann ale guys, ann avanse. Ann pale de d'autres points. Ahh, mwen te pibliye yon videyo. Si kez azil mwen fèmen eske pou mande m gentan reponn kesyon sa yo. Gen de kesyon nap poze guys se antrav wi bwa kite ey ekout ann fon ti pale de bagay sa byen rapid gad sa map pale mwen anpil fwa moun ap mande m kesyon sa oh m bezwen reouvri kez mwen nan immigration court se de seri de moun ki pa konprann anyen non map reprann pou ou tout moun kap di ah kez mwen fèmen nan court m bezwen ouvril ou ou poko konprann anyen lè ou bezwen ouvri reouvri kez ou nan court la ou bezwen yo depòte w ah ah I don't know Ah, gen bagay tèt fè mal pou tande wi. Ah, yo fòme kezou nan kot. Y- Ka yo di kot a konsidere son chans yo ba ou. E sa l vle di wi lè yo fòme kezou nan kot. Kounye la ou menm ou di ou ta renmen reouvri kezou nan kot sou Donald Trump la. Guys, e, se sa ou rele lè ou moun pa enfòme a wi. Tande byen, sa se des egzanp paske m wè plizyè fwa m live gen moun kap repete bagay sa. Se sa ou rele lè ou moun pa enfòme wi. So yon moun Yo fèmen case ou nan immigration court, m pa konn pou rezon X ou Y, kèlkeswa rezon an, kounye a ou di ou ta renmen pou reouvri case ou nan court. Sou ki baz? Sa w ta di m sou ki baz? Men yon moun petèt ki ka ap chèche reouvri case li nan court. Se yon moun, case li fèmen nan court, li vin marye avèk yon US citizen, sa vle di li jwenn e mwayen pou l legalize tèt li. Ò se dosye ki fèmen nan kot la ki pwoblèm ki fè l poko ka gen rezidans lan, li ka al fè yon demach pou l reouvri kez la pou l ka fèmen l paske l gon rezon pou l fè yo fèmen l piske li gon yon sitizen ke l marye avè l oubyen li gen m pa konnen nenpòt lòt mwayen legal li gentan genyen l se sèl sa k bloke l e sèl rezon sa yon moun gen dwa di ou ta pral dèyè reouvri kez ou nan kot men tout moun k ap pale de reouvri kez nan kot yo se de seri de moun ki pa konprann anyen De sa yo rele immigration court la. Paske se tèt ou pral dèyè kondane. Ok. Yo pa konprann anyen moun kap pale de bagay sa yo. An ale guys. An avanse. Ann pale de dotre pwen. Ok. Eehh. Bon an tou ka chak moun kap banm egzanp gen moun ki gen tel bagay tel bagay mwen menm sa pa fè pou. Depi yon moun banm bagay sa ok. Youn nan bagay mwen rayi mwen menm se lòske gen yon moun di oh yon bagay ekri se la lwa map. Kèm ti gade sa banm bon egzanp sa moun nan ok. Banm bon egzanp. Banm pran bagay jiridik pou ka konprann. Lè yon moun ap di, oh, men sèl bagay m fè, m fè tèl bagay avèk sa ki ekri nan lalwa. Avèk sa ki di. Ok, avèk sa ki ekri. Se mwen m annafè avèk sa ki ekri. Se menm jan ou di yon moun, pa egzanp, daprè lalwa, m ap ban egzanp, m repete bagay sa a souvan, e yon pèmanan rezidan, pa vre, ki gen pitit li ki marye, li pa ka ba l rezidans. Epi moun di yo, o non, non, m gen yon egzanp wi, gen yon pèmanan rezidan, pitit li te marye, li t al nan entèvyou, m genyen l, yo apwouve l. Ok, sou baz sa a li di a, te gen yon pèmanan rezidan, pitit li marye, l al nan entèvyou, li di l marye epi yo ba li. Ou ka pran mil egzanp ke w vle men sa pa, sa pa chanje lwa a, lwa a klè sou sa. Sa ka rive ofisye ba w yon papye pa erè, whatever. Ou konprann? Ou ka di tout sa w vle men se sa ki ekri a. Men se sa yo di sa k ekri a, sa k ekri a e li se li k ap mentni a mwen ko chanje l. Se sa e se sa l vle di pou tout moun k ap di m ke pa egzanp a. Mentnan sa m konnen nan koze azil yo, yo retire aktyèlman la yo di yo kòmanse ap yon ti jan rilaks azil men epa e sa k ou gen sa m ap di w la ou ka al gade l sou website uscis la. Li pibliye depi le 30 mas. Yo rilaks azil an. Pou lòt peyi yo, pa 39, paske Azila yo te tout peyi wi. Si poz la se te pou 39 peyi, Azila yo te pou tout peyi nèt. Men yo fèk rilaks Azil. Nòt sa a soti le 30 avril sou wèbsay uscis la. Yo entwodui yon bagay ki rele extreme vetting e paralèlman yo fè yon ti rilaks. Yo pa retire poz non, yo fè yon ti rilaks bagay sa yo. E nan rilaks la yo di yo yon ti jan lift koz azil pou lòt peyi ke yo pa konsidere peyi a ris. Se nòt ki soti depi le 30 avril. Sa ta vle di nan moman map pale avèk ou la, yo mete sou poz, yo kenbe sou poz tout 39 peyi. Se sa yo di. Ok, bon. An ale, se sa ki di. Bon, an avanse guys. Euh, nap pale de, an pale de lòt, pase moun yo toujou ap poze kesyon, an avanse sou dòt pwen. E youn nan bagay m te vle pale avèk nou la, jodi a, m panse ke se yon sijè ki enterese nou. Mwen te pibliye yon videyo sou li talè a la, Finalman guys janm di nou an la mwen resi jwenn yon ka ki e nan tout lòt sout yo e mwen mwen e mwen resi jwenn yon ka guys e nan tout lòt sout ki genyen yo pa bliye aktyèlman la gen plizyè lòt sout kap eseye batay kont poz bon poz ok e e e ou menm ou sipoze rete enfòme kijan bagay la ap dewoule e prèske tout lòt sout yo Tout tan w ap tande jij pran desizyon, se de desizyon ki angaje sa n ta rele plentif, si ki pa angaje lòt moun ou menm ki pa nan lòsut la. Gen plizyè gantan soti deja. E la a, mwen resi jwenn youn ki rele Dorcas International, pase gen lontan m ap chèche, ou konprann, Dorcas International Institute, vs. USCIS. Sa a, efektivman, Si li genyen, se nou tout kap gen. Se inik lòs pou le mòman, pase gen plizyè, m pa konn si gen lòt ankò, ou pa konprann? Men depi map chèche, sa, fwa sa m resi jwenn youn. Men li pa yon klas aksyon, men li atake sa n ta rele baz la ki se pwosedi administratif. E diferans li, jan m di w li a, li rele Dorcas International City Rhode Island, Se yon òganizasyon ansanm avèk yon ansanm de gwoup sendika ki mennen batay sa. E ou ka konprann sa k fè ke li menm li pa yon afè de kliyan puiske li li un peu jeneral. Donk, sa vle di li menm l ap chèche jisteman adrese sa n ta rele enjistis ki fèt nan pwosedi sa ki konstitiye a di 39 peyi sa yo, se 2 peyi a ris, yo bloke yo. Ok, donk m panse pou le moman, sa ke mwen dispoze, e, pase m pa oblije konn tout lòt sout yo, nan tout sa m ap gade yo, se li menm efektivman ki si l genyen finalman, m dwe byen di wi, depi l ta genyen ap, n ap ka gen yon po, n ap ka gen yon ouf de soulajman. E mwen gen yon website ke map swiv tou ki rele usposttracker.com ki fè yon sentèz de kijan koze sa a ye nan moman ke nap pale a la. E mwen wè ke yo pale deja gen nenpòt 10 federal court ki bloke e sa n ta rele poz la men se toujou pou de endividu, de gwoup. Ok, l fè yon rezime, website sa rele usposttracker kap swiv

e pou n al swiv ansanm jisteman pwosè sa a, ke sa rele oral agiman ki pral genyen e hopefully apre oral agiman piske jij la nan kad dosye sa a li travay avè l a yon vitès ou konprann, li pral fè sa yo rele yon summary judgement se yon strateji ki pèmèt ke jij la deside menm lòske tout pwosè a poko fini yo rele l yon summary judgement ou konprann se yon fason pou n ka kouri jwenn yon ti rilif byen rapid paske gen lontan deja ke moun ap soufri e nan jisteman koze poz sa a ou gentan genyen 160 jou la depi friz sa a, an di friz sa a kòmanse, friz tout kote sa a ou gentan genyen 160 jou ladan l ok. Men pa bliye, mwen di nou, depi le 30 mars, USCIS efektivman a lanse, m pa rele l leve poz non, e, e kote ke l di gen de twa ti bagay, ka pa pa l ka fè yon gade, sa vle di ki sa, depi 30 mars, efektivman guys, gen de moun k ap di de bagay la ki kapab fèt pou kèlke ka, pale de Cayen, m pa pale de sa k an Ayiti non. Sa kapab gen kèlke ka de Immediate Relative US Citizen ki ka jwenn apwoval si yo pase ekstrèm 21 an. Jan m konprann koze a, nèg yo fè yon ti relache, paske yo wè lajistis tout kote y ap pede, y ap pèdi pwosè, y ap pèdi pwosè. Pandan yo relache a, yo remare kòd la ankò pi devan. Yo vini avèk yon bagay ki rele ekstrèm vetting. Ekstrèm vetting sa a, se yon poz degize Yeah, se yon poz renove, se yon poz sou yon lòt fòm, e fwa sa a li menm ki pa afekte 39 peyi, ki afekte tout moun nèt. E jounen jodi a gon ansanm de moun, yo ta pral deside sou aplikasyon yo depi 27 avril yo, yo sou poz tou. Konprann byen sa m lè m di yo sou poz la, sa vle di yo, yo pral refè bakgrawonn, refè tchèkin tout moun sa yo. Depi le 27 avril, yo vini avèk nouvo sè sistèm sa a ki rele extreme vetting. ki jisteman se yon lòt poz e tip poz ekstrèm vèjin sa a m pa kwè w ap ka genyen lajistis. M pa konn si nou konprann. Ekstrèm vèjin nan w pa ka al lajistis. Bon, l ap difisil pou w al lajistis paske yo di w ke se si se sistèm yo li enhanced, sa vle di yo di w se ogmante yo ogmante screening yo, bagay sa yo ki pou fè l pran plis tan. Donk se yon fason pou di ke se yon administrasyon ki efektivman ki di mwen menm pandan katran m nan la a, Fò m gade pou m konprann pou m ka diminye otan k posib kantite moun k ap gen papye. Se sa l ye. E sa pa ta sipoze bay okenn pwoblèm avèk. Sa pa ta sipoze siprann pèsonn moun. Sa pa sipoze siprann pèsonn moun. Eske MBC pral kòmanse? MBC pa t janm kanpe non. Chak jou m di nou sa. Pa gen ankenn bagay ki kanpe, pa gen anyen k kanpe. Ok, fò n klè sou sa e chak jou n ap presize moun yo sa. Pa gen anyen k kanpe, tout bagay ap fonksyone, y ap resevwa aplikasyon, y ap fè finger point e yo menm ka fè entèvyou. M klè, fò ke sa rantre nan tèt anpil moun, chak jou n ap pale sa, pa gen anyen k kanpe. Ok, men rès ke lè yo rive nan dènye etap pou pran desizyon an. Se sa akpoza vle di a. Sa yo rele adjudicate, yo pa ka e adjudicate. Ok? Donk se sa a pou nou konprann. Ok? M swete ke nou konprann. E, ok guys, guys, pou moun k ap poze m kesyon yo fò n tann wi lè mwen fin debat tout bagay and then m kapab jisteman e reponn kesyon nou yo. Humm guys, jwèt la make san nan politik pa bò isit Ozetazini. Demokrat yo dedouble e yo deklare ke yo prè tatou pou sa k sot pase nan Virginia. Guys, m ta vle nou konprann anviwònman politik la kòmanse gen movèz odè. Tande byen sa m ap di nou an la. Paske gon bagay k ap fèt la, m pa konn kijan n te ka rele sa. Li lèd anpil! Konprann byen. Kòman ou konprann yon pil state repibliken fasilman y annik ale nan chanm depite yo pa pa dap yo fè sa yo rele redistricting dan le sans ke y annik parèt gen de seri de kote ki gen majorite ispanik ou blak yo retrase kat yo pa pa epi yo fonn moun sa yo ki vin fè ke bò lakay yo rapid rapid yo gen dwa fè l 9 zewo vle di ou gen 9 depite repibliken sèlman yo fonn yon ansanm de gwoup moun yo e yo fè l fasil. Yo fèl fasil, tout repibliken yo sa yap fè la, jiska pandan map pale avèk ou la, genyen kap dèyè fè bagay sa yo fasil. Pandan se tan lè demokrat ki yo menm paske yo se demokrat, yo ale nan sistèm demokratik kote ke bagay yo pa menm fèt rapid menm, yo bay vox populi, yo di, yo di pèp la deside, eske se, eske nou dakò pou nou fè, al nan eleksyon, la vwa di pèp. Yo fèl e pèp la deside li di wi yo fin fè li se vrèman sa nap se bagay danjre sa fè la or pèp fin deside ou konnen la vwa di pèp al nan eleksyon epi ou gen yon kot la ki di li ilegal yo kanpe yo redi sila se sak pase pou Virginia la pandan ke lòt yo fè bagay yo byen fasil nan moman map pale avèk ou la se tout se repibliken yo se koze redistrikte yap fè Rediksyon an vle di ki sa? De gote yo wè de gwoup minorite, de gwoup moun ki pa la yo, yo fè yon jan, yo refè kat yo, sa bagay epi yo pran tout pil pouvwa yo nan moman an la a, gen gen plis 4, plis 5, plis 8 e sa yo genyen. Anpil demokrat boude, yo di ke yo menm yo pap ret gade e y ap kontanple tout opsyon, se sa k sot fèt en Vijinya an, nan Vijinya a la a, e y ap gade avèk ki fasilite Repibliken yo jisteman, gade dènyèman la Tennessee, pap pap! Pap Tennessee elimine Memphis ki se yon kominote nwa li refè kat la papap Tennessee gad yon ankò papap se sa yap fè tout kote la nan moman la m pa konn si n konprann apre desizyon Supreme Court la demokrat yo ki di sak pase nan Virginia la yo paka ret ap gade e yo di yo prè tout è posib. Yo di ranje kò nou, lè yo di tout è posib, yo di yo prè jisteman la pou ke yo ta jete tout jij ki nan Supreme Court State la, m pa pale di pase Supreme Court Federal. Yo di yo prè pou yo ta vini avèk de teknik jisteman pou yo mete atè tout jij ki nan Supreme Court la paske yo di la a, operasyon sezaryèn nesesè. Pat mare 14 li di, il faudrait que demokrat yo jwe dandi nan moman la. Paske sa kap fèt la la a, Se terib. Li di, yon fwa, il faut que demokrat yo fè sa yo rele fight back. Gen lontan yo pa fight back. Fight back. Sa vle di, euh, reponn du feu avec du feu. Se sa yo mande la. Yo di li lè li tan pou yo reponn du feu avec du feu. Li lè li tan, pou anpil demokrat yo di pou yo jwe le tout pour le tout. Se nèg yo, justement, vle kraze sa n ta rele le fondement démocratique, la voix du peuple. Se sa k ap fèt la. Pou di mèt li, lese m di nou ke tout moun kwè ke demokrat yo ap finalman pral genyen eleksyon an novanm nan. Men sa m vle di w la se ke lè repibliken jisteman yo prèt a itilize, vwayevou, estrateji ki rele redistriktiv nan pou gate jwèt la. Se la ou pral jwenn plizyè zòn kote gen de moun vwa yo ap fonn, vwa y ap, y ap, y ap, vwa lè m di vwa yo ap fonn, y ap pataje vwa yo, kan voye yo lòt kote pou ke vwa yo pa gen otan de fòs. Sa vle di, pou gwoup moun sa yo pa gen sa n ta rele reprezantativite nan peyi a. Anpil moun di se le retour de sa nou ta rele Jim Crow pwen 2. Jim Crow pwen 2 nou sonje politik jisteman ki te vize a retire dwa pou moun nwa yo vote. Yo di se le retour de Jim Crow sitou nan le sof. Se terib sa k ap fèt la la. Se kòm kwa m ta di sa k ap fèt la la si l rete konsa yon moun ki nwa nan yon sof, nan sof sitou nan zòn sid yo ou mèt tou kite zòn sa ou travèse nan lòt state. Se kòmsi yo di yo pa bezwen w, ou pa gen ankenn reprezantativite, sa l ta vle di si l rete konsa. On va voir, nou pral gade kijan jwèt sa pral fini. Ok. Ok. N ap pale de sitou soften state yo. Si l rete konsa, on moun ki blak k ap viv nan soften state, nou mèt tou di an nou mouv. Paske yo pa pran nou pou moun. Nou pa reprezantan anyen sa l ta sipoze ye. E se danjre la. Pase nou ap frole jisteman, se sistèm demokratik la jisteman ki an danje. N sa k ap fèt la la. Ok. An tou ka, e se kan menm danjre. Ok. E bèt, ou ti bèt li jan an di nou la, nou kouwè ke demokrat yo, e pase, e redistrikting pou kont li, pap ka rezoud, nou toujou di sa bò isit la, Wap fè redistricting se vre men frustrasyon ki genyen an an matyè de lavi chè ou konprann atant expectation ou ansanm de bagay redistricting nan pap pou kont li pap rezoud pwoblèm sa yo ok sèt ansi ke nou gade de chif ki soti pa egzanp ke se swa Texas ke se swa pale de zòn repibliken Ohio ki moutre ke demokrat yo jisteman genyen posiblite pou yo ta genyen pòs sena o nivo de Texas, Talariko pa egzanp byen pozisyone pou l ta pran pòs Sena. Texas se pral yon grann premyè. E n ap gade Ohio, genyen posiblite pou ke yo ta pran governor de Ohio. Donk se yon fason pou di ki sa e li klè, li klè ke efektivman demokrat yo, men sa pa anpeche pa bliye ke nou pa la pou 2026, n ap pale, n ap pale de 2028. Pa bliye ke apre 2026 nèg yo pral kontinye fè redistricting. Se sa m ta vle moun konprann la. Fò e bagay la global, fò pa wè 2026, fò wè l odedan 2026. Fò wèl 2028. Se konsa pou moun wè koze a. E se la dan danjre. Li tèlman vre koze si demokrat yo pral pran pouvwa a, nan moman map pale avèk ou la a, avoka nan mezon blanch, yo ap fè reyinyon an sekrè avèk tout minis, ou konprann, prepare yo, paske yo konnen avèk larive de demokrat yo pral konvoke yo nan chanm depite pou reponn kesyon. Nan moman an, yap fè entèvyou, prepare bouch yo, e lè yo gen sòb pina pou yo konnen kijan pou yo reponn. Se sa kap fèt la. Ou konprann? Nèg yo konsyan ke pèdi chanm depite a, pèdi le parlement pou novanm, se vrèvrasanblab, sa kap fèt la la se gwo avoka kap chita a nèg yo, prepare yo di lè yo poze yon kesyon, lè yo mande yon papye, men jan pou fè, men sa w pa se, paske pa bliye ke yo poko fè eksperyans sa, yo moute sou pouvwa a, yo gen sena yo, yo gen depite yo, se pral premyè fwa apre novanm ke yo pral fè eksperyans kote ke yo pral gen yon veritab pouvwa de kontwòl. Paske jounen jodi a, se yo krache, se yo koupe, yo fè sa yo vle, yo pa gen pou yo rann kont avèk pèsòn, piske yo gen majorite yo nan nenpòt palman, yo fè sa yo vle, valè kòb yo vle, yo annik mande li, yo vote l ba yo. Metan, lè ou pral gen yon palman gen depite, w ap gen pou reponn kesyon, e se sa k ap fèt nan moman la, e o nivo de Mezon Blanch, gen plizyè seminè k ap fèt avèk diferant minis yo, jisteman pou antrene yo, ki jan pou yo kapab reponn avèk kesyon ke y ap genyen pou yo poze yo. Se sa k ap fèt nan moman la. E kwa do? E nouvèl e sa ki gen rapò avèk yon eleman aktyalite ki se 5 milyon dola gold card. N ap pale rezidans pou nou sonje bagay sa a, rezidans pou 5 milyon dola, rezidans pou milyonè. Bagay sa a te fè aktyalite. E Sa m te di a, se li k fèt egzakteman. Ebyen, efektivman, nan moman map pale avèk ou la, se yon sèl moun wi yo di ki jwenn, ki gen kat sa, rezidans pou zin. Mentnan, sa k pase? Se ke, plizyè gwo avoka ki gen dè milyonè kontak yo di, mesye, poze nou, pa al nan bagay sa, pase nou gen dwa fin gen rezidans sa, epi pi devan nou pèdi l. Nou konprann byen wi. Tout moun ki gen lespri ka konprann sa, e m te di sa mwen menm. Ou depanse 5 milyon dola, Ou depanse m pa konnen nenpòt 20 mil dola pou pwosès, ou konprann? E kat la sèlman koute w 2 milyon dola pou envèsman, epi pou wè alafen, e se vre, fin ba tout kòb sa yo, epi apre youn oubyen dezan, ou tande ou di ou gen rezidans. Yo di w gen rezidans kilè? Nou te, nou, gen yon lwa ki ba w rezidans la, m pa konn si w konprann. Ok, an n ta di yon moun ki gen yon gold card ou di ou gen rezidans, E ki lwa ki ba w rezidans lan la? Daprè ki lwa? Se pa pou tout konprann. Ki kongrè ki te vote yon lwa ki te di ke te gen yon rezidans pou milyonè e bagay sa yo? Ou konprann? So sa ta vle di, pifò egare, anfen, mwen van m di w yo pa jwenn moun non, yo prèske pa jwenn moun. Yo pa jwenn moun. Ou konprann? Tout moun, pifò moun rale kò yo. Kòt moun ou ta wè yo ba w rezidans sa la, Se yon moso papye ke w genyen pandan ou gen rezidans twonp. M rele l rezidans twonp, rezidans katran, vwala le mo. Rezidans twazan, katran, 2028 rive, zanmi pa m, rezidans ou fini. Paske, pa gen ankenn lwa nan peyi a ki pale de rezidans papadap byen rapid pou milyonè. Pa gen, li pa ekri. Se te senpleman yon ekzekitif òdè. Èske w konprann? Se te yon executive order. Se yon executive order de la prezidans. Lè w gen yon executive order de la prezidans, li valab toutotan ke prezidan an opouvwa. Ok? Otomatikman prezidan an pa la, ou pèdi l. Donk sa ki eksplike, ou wè nèg yo te anonse, Oh, nou pral fè anpil kòb, bagay, pral gen anpil milyonè ki pral achte Gold Card. Yo menm, yo pran Kèm ta di sa la. Yo pran avoka yo, e avoka yo di, e, e, e, e, pa gen bagay konsa, pa pran chans, pa al gaspiye kòb ou nan adòt konsa. Ok? E, kwa dout? Nou gen anp de tou guys ki gen rapò avèk, avèk koze kap di pa gen pèsonn moun ki pase sou fwontyè la. Ok? Pase nèg yo toujou di w zero border crossing. Chif yo montre kisa administrasyon Trump lan ki toujou ap di pa gen ankenn ilegal moun ki pase sou fwontyè la. Ok? E ke tout bagay kanpe. E done yo sugjere le kontrè. Yo di nan Southern Border la, jisteman, yo pale prè de 200 a 300 moun ki travèse pa mwa. E ladan yo, Yo pa pran tout non, yo pale de 33 pou san ke yo pran. Èske ou konprann? Donk sa vle di, yo di, chif la ap monte. Se sa k fè, paske gen yon bann moun ki nan bòdè yo te lage yo sou teren an. Se sa k fè jisteman, yo kòmanse ap voye kèlke ajan retounen, notamman nan zòn Loredo, nan Texas, pou adrese koze sa. Paske yo te panse kòmkwa, bagay fwontyè fini, gen yon bann moun sou bòdè yo voye al fè lòt bagay. Pase gen plizyè katèl kounye la ki jwenn de moun, gen de, gen de, gen de moun ki nan dwòg, ki gen mwayen, e yo jwenn teknik yo pou yo snik swa pase anba tè wadèvè, ou konprann? Hum, m pale raketè. E di, nèg k ap fè kòb la pa p janm bloke non zanmi pa m, malgre ke gen de moun k ap toujou ap peye de milyon, e se tris guys, yeah, toujou gen de moun k ap peye dè milyon jis pou travèse fwontyè. Anfèt, nou konnen gen anpil Ayisyen k fè sa, e ki fè anpil moun al peye anpil kòb pou al Meksiko pou al tann. Men jous nan moman n ap pale avèk ou la, gen dè moun k ap, ki toujou ap depanse dè mi, anpil kòb. E jounen jodi a l pi chè. Ou konn sa k fè l pi chè? Paske tou senpleman l pi difisil pou travèse, donk moun yo toujou ap fè l. E dèfwa, m pa konnen, se dè chwa ke yon moun fè, Wap mande eske sa vo lapèn. Chak moun gon reyalite, men anpil fwa pou valè kòb gen de seri moun ki konn e depanse pou travèse fwontyè, li konn pa vo lapèn. Yeah, li konn pa vo lapèn wi guys. E sitou pou jounen jodi a, m ap nan bon, se yon desizyon pèsonèl men fò moun ta reflechi. E patikilyèman pi fò moun ki travèse, se moun ki travèse pou yo pa apreyande yo. Pase jounen jodi a depi yo apreyande yo, yo pap lage w. Se 1. Kòm yo di e 33 pousan, sa vle di gen nenpòt 67 pousan moun ki vini men imajine yon moun ou jounen jodi a ki travèse yo pa priyo do lò ou rive isi sa ou pral fè e vre kodo ati ou pral fè azi men apa yo yo depi sou tro depi sou Biden te kon bay kon sa pou moun ki travèse kom si san yo san pèson moun pa kontre yo li vin pi difisil wi pou jwenn pou jwenn papye azi men donk ka di ki jan moun sa pral fonksyone jounen jodi a se la grand kesyon Ba yon ti dron man! Yon moun ki lage isit san pa gen ankenn papye ou travèse sou fwontyè ou peye yon pil kòb, m pa konnen menn. Ki bò ou pral viv, m pa konnen ki plan ke w genyen. E I don't know, eske efektivman sa vo lapèn? Ok, donk sa m vle di w la genyen yon veritab ogmantasyon lè y ap konpare chif pa rapò avèk mwad mas, mwad avril e de seri de moun jounen jodi a ki retounen jisteman ap travèse fwontyè. E moun kap travay se m di w yo pa pran yo, se te petèt moun ki ta di yo pral travay nan chan senpleman. M pa konnen si moun nan ka adapte lavi. Gen moun ki adapte a vi sa a. Yo pa menm nan vil, yo de state an state. Gen moun ki viv konsa, de state an state. Yo nan mayòk, yo nan tomat, yo nan tout bagay. Pa konnen, gen moun ki arive viv konsa. Se petèt yon vi konsa yon moun ta fè. Ou konprann? E, I don't know. Men son fason pou di ke li vrèman tof pou tout moun ki ta genyen sa nan lide yo. Ou konprann? Donk se konsa l ye. Ok? E, donk se konsa l ye guys. Bon, an tou ka, e, donk se fason pou di ke guys se ke wè nan ki kondisyon e menm le bagay yo rèd e, menm le bagay yo rèd e moun yo efektivman pa janm bay vag. Nou konprann? Moun yo pa janm bay vag, moun yo toujou ap eksplore posiblite pou yo kontinye travèse fwontyè. Eeeee. Kwa dot? O nivo de politik guys e oh eske efektivman bagay sa ap pale? Eeeee. Jiska prezan poko ka gen yon antant antre Lèzetazini e Liran e poko but nou klè ke pa pral genyen. e ta pral genyen efektivman fas a fas ak Lèzetazini e Iran. Men, yo poko ka jwenn yon veritab akò jisteman nan moman e ke n ap pale ansanm avèk ou la. E lòt bagay ki fè aktyalite se antaviris e yo mwen yo sot pale la, yo pale de antaviris jisteman ki se yon viris ase danjre, but ki, anfen jiska prezan, li kapab li lè di viris li kapab evolye, li kapab mite, ou konprann, li kapab mite, men e yo oblije, ou konprann, lè w pran kou deja, ou konprann, sa fè tout jounal oblije ap pale de li, Se jisteman yo pa vle pran nan menm kou avèk kowonaviris la. Men jan an di li a, se sitou de seri de moun ki sot nan kouz ki ap kontakte li. Banm gade, yo di, yo di American passenger from Hantavirus hit ship to stop at Nebraska facility. Ok. e donk vwala yap evakye donk li komanse ap fè aktyalite ou konpran e antouka nou ta swete ke bagay yo pa vin pi mal ou wè sam diw li a eeh e toujou etil se yon viris ki soti de animal ki se dènye jou ap fè aktyalite, men nou vle kwè ke Lèzetazini mye prepare pou tout evantyèl viris ok, pa rapò avèk dan le pase yo mye prepare, yo mye prepare ok. Ok guys Ahh kwa dot, an nou gade kèlke reyaksyon, nou ka kounya m ka gade kèlke reyaksyon de moun yo, men ou konnen chak fwa lè gen de seri moun ki fèk moute e de seri de bagay ou pale deja kap mande w pale yo, E nap gade kelke kesyon guys. Gen de pafwa moun yo di ou pa gen tan pou kesyon men pa bliye nou plizyè ekri. Mwen gen dwa pa gen tan wè tout. Sitou sou tiktok menm m pa fasil wè yo byen m wè m wè banm gade. Humm banm gade. Ok banm e si w wè m pa si w wè m pa pale de kesyon e paske m pa wè l byen. M gen dwa pa gen tan wè tout. Lè konsa ou ka toujou repoze l. Oubyen w tounen yon lòt jou ou poze l si chans pou ou map ka jwenn li. M pa konnen si m petèt si m ka fè envitasyon, gen moun ki di ou ka ou ka pran 2 3 moun envite pale e m poko m poko m poko fè eksperyans sa m pa tèlman renmen fè l m pa ta vle nenpòt kòm ki yo te ka di sa a guys m pa konnen chak moun gen jere cho pa yo yon fason m pa konnen mwen mwen ki jan m te ka di sa la mwen vrèman vle swanye imaj cho pa m nan e w ap wè m ak gen konpayi ki konn kontakte m deja pou fè reklam pou yo ki gen dwa kòb men m p ap fè konpayi pou Yon konpayi si m si pwodwi w la pa bon kalite, si m poko konnen w byen, ou pa konprann? So, se sa k fè li pa fasil pran yon moun konsa san m pa konnen, ok? E ok guys, ann gade. Gon moun ki di mwen, èske si yon moun te kalifye pou tps, èske li ka toujou fil? si yo ta kanpe tps la? Ok, m panse sa se yon bèl kesyon. Moun k ap mande m èske yo ka fil tps. Wi, ou kapab fil pou tps. Gen moun k ap di w non. Gen anpil, gen avoka w al kote l ap di w non sa enposib. Men bagay la, pa bliye ke konesans lan, li, li la pou tout moun. E li pou li tou senpleman. Wè? Non monchè, ki moun ki di w ka fil tps la? Wi, ou ka fil tps la. Ok? Paske nan lwa a gen yon bagay ki rele late filing. Yo pèmèt ou fè sa. Ou bay de, byen antandi w ap jistifye, ou pa oblije adopte l non. Ou gen dwa eksplike plizyè rezon, ou te gen dwa di pa egzanp si yon moun ou te gen stati deja men fò w bay yon rezon sifizan poukisa ou pa t fè l. Èske ou pa konprann? Ki valab. Ok, yo rele sa late filing. Pa egzanp yon moun gen dwa di ok mwen fè tps la paske tou senpleman mwen te genyen e stati a, ou te gen yon stati, pa egzanp si w te gen yon aplikasyon rezidans ki te la, yo vin deny rezidans lan, ou pa genyen l ankò, kòm ou wè ou pa gen lòt opsyon, e ou chwazi l oubyen ou te gen yon stati azil, azil la fin fini, whatever. Men fò w bay yon rezon. Li gen dwa rezon finansye tou. Nan moman an, swa bagay yo te di pou ou, whatever. Ou konprann? Fò w avanse yon rezon poukisa ou pa t fè l, epi ou fè sa yo rele yon aplikasyon late filing. Mèt a ofisye a te deside èske rezon w lan solid. Men youn nan rezon ki solid se rezon sa a. Pa egzanp, yon moun ki te gen yon aplikasyon rezidans epi li vin pa pase, ok, li ka di se kounye a l ap fil. Yeah, so ou ba yo rezon, men la lwa pèmèt ke ou fè late filing, ou kapab fè l, aplikasyon TPS an reta. Gen de moun ki mande eske ou ka fè kat travay, si ou te fè l deja, wi ou kapab fè kat travay ou kounye la, men eske nou konnen bagay la deja, e wap fè kat travay la, li toujou sou poz, ou poko ap jwenn li, e kat travay azil, ak kat travay TPS, li chè anpil kounye a, m ta vle konprann sa, se mil konbyen dola? Donk se sa ki gen kòm, se sa ki gen kòm, kòm difikilte. Ok? E Travel ban nan m te pale de li deja. W al, w al, w al retande live la, ok? E Supreme Court pou moun k ap mande, Supreme Court se apati de, de mwa de Juin. E sa ki di. Chak jou n ap di sa. Tann mwad jwen, jwen jiyè ok. Se lè sa n gen randevou avèk Supreme Court. Fen jwen. Euh eske l ka toujou fil Yeah l kapab. Mwen gen yon timoun ki antre sa gen 6 mwa sa gen 6 mwa rezidans lan pèdi m peye I wondered yeah eske sa ap pran anpil tan. Euh ou gen yon timoun ki antre sa gen 6 mwa ok l pèdi. Euh ranplase rezidans yeah sa pran yon ti tan men yo ka toujou ba w yon so

I don't know. M pa, m pa, m pa konn sa pou m reponn moun, moun k ap di m ke yo sot ann Ayiti, yo gen case rezidans ki apwouve oubyen yo ke, yo gen case azil ki apwouve. E, m pa konn sa pou m di w non la. I don't know. E, de tout fason, sa nou di nou menm, nou pale an fonksyon de sa ki ekri. Nou di w dènye update ki genyen, efektivman, yo di ke gen kèlke ti bagay yo lift, se sitou immediate relative US citizen. M vle pale de manman, papa, mari, madanm, timoun anba 21 an. Sa ka rive, efektivman, yon moun ki gen madanm li US citizen, li pase extreme vetting nan deja. Ou ka jwenn yon ka konsa ki apwouve pou rezidans, ok? But, jiska prèv di kontrè, poko gen lif ki fèt pou lòt bagay yo. Poko gen ankenn chanjman ki fèt pou moun ki nan keseswa azil, keseswa kat travay. Ok? So, that's the way it is. Ok Humm Mwen gen yon pitit fi mwen ki voye kanè travay nan 4 tap anba asil depi 5 novanm e bon sa se de ka ekstrèm 5 novanm yo sipoze ba li l kenbe yo di ba yo makaj sere yo sipoze ba ou l sa senpleman ok e se sa m ta di w Humm e nan ka sa yo m konseye w lè w fin fè kont request ou ka menm kontakte senatè depite m ap pale kat travay premye fwa sou azil yo ba ou l fò yo kale w li yo pa ba ou l Kole nan dèyè yo fòk yo kale w li ok se sèl sa m kapab di w fòk yo ba ou l pa gen manti nan sa eske mande yo wi fòk mwen m pa konnen lè w di kez azil ou fèmen antouka moun kap pale de azil fèmen nan kò ki bezwen ouvri l ankò chanje m di nou se bay moun fou sa ye si azil ou nan kò ou dèyè ouvri l amwen ke ou gen yon moun ki pral ba w rezidans ou ka di ou pral dèyè ouvri l ok e sa senpleman oh sorry sorry sorry An, èske yo bay kat travay apre 180 jou anba rezidans? E, ou pa konn fè nouvèl, nou di tout bagay sou poz, poz, poz! Ou pa konn vin la? Poz, gen poz! Ou pa konn kijan pou sa rantre nan tèt nou? Ho, nou kip dat yn may, gen poz! Ou panse li saj pou yon moun ki te fè tps pending pou l fè azil pandan pandan dele ennan an pase. Yè, chak jou n di sa, ou ka fè azil e apre dizan, apre kenzan menm. Se petèt moun ki pa enfòme ki pa konprann bagay la. Li ekri nan lwa a, depi ou pa t out of status, ou te gen yon stati ou t ap fonksyone, rezon sa a sifizant. Se sa ki di. Ou konn tande gen avoka k ap voye moute apre ennan, whatever. Lwa a di klè si m te gen yon stati, m fè pati de esepsyon an. Ok? E konsa l ye. Hum, se sa lwa a di. Ok? Si m pa ta out of status, yon moun ki te sou TPS depi 2010, jodi a 2016, 16 an pli ta, yè lwa a di ke paske tout tan sa yo l te legal, li kapab fè l. E sa lalwa a di. Si w jwenn yon ofisye k ap pale w ap di se ofisye, se sa lalwa a di w, mwen fè pati de esepsyon an. Pwen ba. E pa mank dil, e pa mank fè lwa. Ok? Lè w a di m fè pati desepsyon an. E repons lan wi. That's it. E Family Reunification toujou kanpe, li toujou anfòm. Pa poko, li te lajistis, lajistis te bloke Trump. E tout moun Family Reunification gade priority date ou, depi li rive, fè aplikasyon. Ok? E sa l fè m ta di w. Family Reunification. E depi w tande dat ou rive, e ret kanpe tou, pa bliye ke gen pwosè, pwosè a tou ap kontinye wi, m ap pale de pwosè Family Reunification an. genyen yon prelmye enjonksyon. Rete enfòme senpleman. Pa bliye gen Family Reunification. Depi 4 janvye yo nou te sipoze nan lari. Se yon jij wi ki fè n pa nan lari. Depi 4 janvye nou te ka antrave. Ok. Non, depi 14 janvye. Ok. Nou tap antrave depi 14 janvye. But, gen yon jij ki fè nou la toujou. Donk nou menm sa nap gen pou n fè, e kenbe ti papye nou nan men nou. Depi dat la rive, fè aplikasyon rezidans ou. Ok. Epi, fò w rete enfòme tou, paske ou konnen se yon administrasyon,

Yeah, se sa l di. Lè w fè kondisyon e konsa l te toujou ye. Moun k ap fè I-751, li pa t janm rapid. Se yon papye yo ba w pou nenpòt 48 mwa, 36 mwa. W ap gen, konsa l te toujou ye, e pa Trump ki vini avè l non. Li te 36 mwa, li vin 48 mwa. Donk, w ap rete avè li, si se yon citizen ou genyen, lè sa w ka tante petèt apre 3 zan w al dèyè citizen. Ou konprann? E konsa l te toujou ye. Rezidans kondisyonèl te toujou pran anpil tan. Ok, e sa l ye. Jan l te toujou ye, ok, li te toujou pran anpil tan. Jan l te toujou ye. Li te toujou pran anpil tan. Ok? Um, e kon al te toujou ye. Nou an fòm, hein? Um, yon moun ki di, eske yon moun ki gen rezidans 2 zan ka renouvle l kounye a? Rezidans 2 zan? Konprann. Lè m poze m kesyon sa, sa vle di, tout mwen, eske m ka fè tel bagay kounye a? La lwa pa chanje! Oh eske m ka fè tèl bagay kounye la. Prezidan pa chanje lwa. Ok. Keep that in mind. Prezidan pa ka chanje lwa. Ok. L ap fè yon jan pou l mete ti blokis sa l ka fè yo. L ap mete poz, l ap mete fren. Men l pa ka chanje lwa. Ok. An dote tèm sa m vle di tout sa k te konn fèt yo w ap fè yo ka fèt. Men nou dakò ke l ap fè yon jan pou l ralanti, ralanti. Li mete poz la, bagay. Men l pa ka anpeche yo aplike. Ok. So keep that in mind. Pou tout moun kap di m oh kounye la se twonp, eske m ka fè tèl aplikasyon e pa konsa a pou di l. E pa yon kesyon kounye a se twonp, lwa imigrasyon ki sa l di. Ou konprann? Ok? Se sa l ye. Byen antandu fòk nou dakò avèk twonp, li kapab mete baton dan lè wou e sa sa vle di. Li kapab fè yon jan vin pi difisil, bagay ou gen dwa wè ou lakay ou la yo vin menm fè gade eske ou eske ou nan kay la tout bon vre avèk mesye. Eske sa kap fèt? Li kapab ajoute de twa ti bagay, ou konprann, pou rann lavi a konplike. Men li pa ka anpeche fè yon bagay ki ekri nan lwa imigrasyon. Ok? Pou tout moun ki tou ap poze kesyon, eske m ka fè tèl bagay kounye la? Ok? Pa gen bagay konsa. An, ou, ou te out of status, e, ou vwayaje sou tps, ou retounen, eske ou ka fè azil, e, Tou depan. Prensip la depi ou pat gen tan fè 1 an san ilegal. Sa va depan depi konbyen tan ou te fè. Bèl kesyon sa ou poze a. Se ke ou fèk retounen. Sa yon bèl strateji. M panse ke sa fò wè l avèk avoka w. Ou konprann? E Dionelly Hilaire. Se yon bèl strateji. Gon moun ki di m nou ka kòmanse fil tps. Piga m di. Kisa m te di? Mwen ki di la nou ka kòmanse fil tps? Ki tps ou ka kòmanse fil la? Lè nap tande m fò nou ouvri zòrèy nou byen pou n wè sa m di. Son moun ki poze m kesyon eske l ka fè tps an retan wi. M esplike l nan ki kondisyon. Pa gen tps nan lari a non avè afè aplikasyon tps. Nou pa di sa la. Nou pa di moun ka fè aplikasyon tps non. E pap janm gen aplikasyon tps pou fèt. E pa kòmsi m move moun non. Avèk Trump la pa gen okenn aplikasyon tps kap fèt. Men ou ka gen ekstansyon. Li gen dwa pa ka kenbe l lajistis ka bloke l. E sa a, e diferans sa a pou nou fè, ok, li gen dwa pa ka kanpe ti pyès la. M swete ke nou konprann e diferans sa a n ap esplike la. He he he, gen moun ki di m èske gen espwa? Gen espwa, n ap swiv, priye, ou konprann, jene, n ap tann e fen mwad jen, ou la? Ok? Se sèl sa n ta di w wi. Guys, se te yon plezi. Nou pral ale wi la. Li lè arive wi.